Fèt Pak la pou nou menm kretyen yo, se m ta va di se evenman fondamantal baz lafwa kretyen yo. Nou fete l pou nou raple e kenbe nan memwa nou byen vivan lanmò avèk rezireksyon Jezi a. Jezi ki vini, ki kraze enjistis pou li tabli jistis Li kraze fènwa pou tabli limyè. Li kraze tout, m ta va di, sa ki gen wè avèk toupizi moun, peze souse pou kapab bay moun dinyite yo. Donk, fèt Pak la, li raple gwo evènman kote Jezi libreman ki te aksepte pran chemen pou l te geri, pou l te preche bòn nouvèl la, E sa te deranje otorite nan epòk li yo jiskaske yo te jije l, malgre li te inosan, yo kondane l, yo kloure l sou yon kwa, li mouri jou Vandredi Sen an, jou alò jan legliz li eseye repere dat sa a, e se konsa jou Dimanch Pak la li ranpòte laviktwa sou lanmò. Donk pou yon kretyen se somè lavi kretyèn nan, se baz tou lavi kretyèn nan, se somè liturji, sètadi tout pandan ane a, gen twa ane liturjik, A, B, C, enben tout pandan chak ane liturjik yo kote y ap gen de tèks levanjil pou yo kapab, tèks biblik ke yo medite sou li, men sa ki kondui nan dènye somè a, se fèt Pak la, se evedman Fondatè evènman fondatè lavi kretyèn nan. Pè Ughli, kisa fèt Pak la ye nan lavi kretyen yo? Pou yon kretyen, lavi fèt Pak la dwe sant lan, sant lan, paske tout sakreman yo ke kretyen an resevwa depi batèm nan ke l vini, se di li di li rantre nan dinamik E Papa a ak Pitit la ak Lespri Sen an, e Papa a ki voye Pitit li a pa amou pou nou vin sove nou, e Pitit la ki bay lavi l sou lakwa, e jisteman se sa Pak la, gran travèse sa a, travèse pou nou soti esklav peche, tout sa ki pa bon, pou nou rantre nan yon lavi ki an abondans, lavi avèk tout diyite ke Bondye sa a, jan lè Bondye te kreye l, lè l pase nan men lèzòm ki defòme lavi sa a avèk peche, avèk vye chwa ke yo fè ebyen lavi kretyen an fèt pak la nan lavi kretyen se pran konsyans deja apati de tout preparasyon depi mercredi de sandre ke kretyen an li menm lap prepare poul kapab selebre fèt pak la ebyen li gen 5 semèn sa yo avèk semèn sent ke nou rantre ladanl la konnya nou pral kòmanse jodi aswè a la menm nou kòmanse tridium paskal la ebyen se m ta va di, sa ki bay sans a lavi kretyèn nan. Se sa ki evenman fondamantal la ki nan lavi li, ebyen, ki oryante tout chwa, tout desizyon l ap fè pou l konnen toujou se yon vi de konvèsyon pèpetyèl kote l ap mouri a tout egoyis, hèn, tout mechanste, tout sa ki pa bon pou l kapab renètre a yon vi nouvèl. Donk, se konsa Jezi li menm fèt Pak li a, se konsa l viv Pak la, pase atravè lanmò, atravè fòs mechanste mal yo, san vyolans. Alò, se sa, lojik Jezi a, se yon lojik damou fas a fòs fènwa yo, fòs mechanste yo, li menm li pwopoze fòs lanmou an e ki ranpòte laviktwa. Donk, pou yon kretyen, se sa. Pa rapò a sa w sot pale avèk nou la, Pè Edlo, èske dapre ou menm, fèt Pak la se yon fèt ta dwe fete sèlman Vandredi Sen e jiska Dimanch Pak? Èske se pa yon fèt ta dwe fèt toutolon de lavi yon moun? Wi, avè w, lavi kretyèn nan menm, li dwe yon Pak kontini. Se sa k fè Dimanch yo, nou rele nan langaj teyolojik, langaj litijik Legliz la, yo pale Dimanch, se Dimanch, chak Dimanch yo se Pak. Sètadi ki raple jou Jezi li menm Li te resisite, li soti byen vivan. Se sa k fè m te pale de yon konvèsyon kontinyèl, yon travèse. Pak la se travèse sa a, travèse soti nan lanmò ale nan lavi. Donk, yon kretyen, nan lavi yon kretyen, fèt Pak la dwe toujou mobilize l, toujou fè, m ta va di, ranmase tout fòs li yo pou brize tout chèn esklavaj, tout fòs fè nwa, pou l plon lanse l nan yon lojik de liberasyon, yon lojik de dignite moun, yon lojik de lavi. Paske Bondye se lavi li vle pou tout moun. Se sa k fè w wè nan sitiyasyon jounen jodi a peyi a ap travèse a, kretyen yo gen yon gwo wòl pou yo jwe, pou jisteman san vyolans, avèk anpil renmen, menm chemen Jezi li menm li te pran an, pou yo pa rete bra kwaze, e wè kijan yo kapab fè veritab Pak la soti nan mizè ke nou ye, ensekirite, kidnaping, lavi chè, grangou, pa gen chomaj, pa gen travay, tout pwoblèm ke nap konfwonte yo pou wè pou kapab kreye yon nouvèl anbyans de vi, yon nouvèl vi nan peyi a, yon vi ki diy de pitit Bondye. Kwayan ou non kwayan tout moun ap prepare pou fete Pak, avèk ki santiman kwayan yo e non kwa ou pè a id ta dwe viv moman sa. Bon se avèk yon santiman m kwè de de gete de kè kontan paske se jan m di a jan m te di l se yon evedman fondatè pou lavi kretyèn nan men malerezman kontèks yo jounen jodi a avèk tout sitiyasyon ke nou konnen nan peyi a pa pèmèt ke gen kè kontan poutan se anndan menm sitiyasyon sa a ke nou bezwen fè yon sursaut, yon sursaut état d'âme, yon, m ta va di, yon, yon saut kalitatif pou nou soti nan sitiyasyon sa a, angaje nou pou nou wè kòman ansanm, nan renmen, nan koud a koud fratènèl, nou kapab avanse pou lavi kapab boujonnen, pou Pak la kapab veritableman Pak Pou tout moun yo. Pou se pa yon sòt de dekorasyon, bèl litiji, epi bèl chan, epi tout bagay fini la. Non. Fò ke gen chanjman sa ki fèt anndan kè nou. Fò ke gen chanjman nan mantalite sa ki fèt nan chak Ayisyen. Fò ke kretyen yo tou bay. Yon siyal klè pou montre ke yo menm, jan sitiyasyon ye a, Bondye pa vle l, e men ki sa Bondye vle, Bondye se lavi l vle, e men ki jan yo menm y ap angaje yo pou lavi sa kapab boujonnen sou tè a, nan tèritwa sa a, nan bout kwen tè sa a Bondye ban nou an pou nou jere a. Pandan moman Pak la, Pè Hugan gade kisa legliz la gen kòm aktivite. Aktivite nou genyen se menm aktivite tradisyonèl yo tou senpleman nou chèche mete plis vi nan yo, fè moun yo viv li toujou de manyè renouvele. Pa egzanp nou kòmanse nou kòmanse la jodi a se Jedi Sen, nou soti nan mès Krismal kote yo beni lwil pou malad, beni lwil pou katekimèn epi. Konsakre lwil senkrèm nan. Aprè aswè a, ap gen pè yo renouvle angajman yo menm jou Jedi Sen sa nan maten la otou de evèk la nan katedral la. E aprè midi a, nou aswè a nap rantre nan sa nou rele Triduum Pascal, 3 jou pou vrèman entansifye lapriyè yo pou nou kapab. selebre fèt Pak la avèk Institution de l'Eucharistie et Lavement des Pieds. Demen se Egzèsis Chemen de la Croix pou nou reviv, chèche reviv menm chemen soufrans Jezi yo, san nou pa chèche soufrans lan, men plito pou nou kapab wè jis kote lanmou kapab pouse yon moun ale, bay lavi l pou sove pou sove lòt yo, e kòman nou menm tou nou kapab pran menm chemen an tou, san pasivite. E samdi se gran silans lan, Jiska nan aswè nap genyen veye paskal kote la nou pral eklate de jwa paske depi Mercredi des Cendres pa gen Gloria sof ke maten an nan mès krismal gen Gloria ebyen la yo pral sonnen klòch e chante Gloria pou eklate de jwa ke sovè nou an nap fete rezireksyon sovè nou an e dimanch pak la menm se fèt la Dans son ampleur kote tout kretyen yo ap rasanble reyini nan legliz pou yo kapab vin selebre jwa fèt Pak la. Men yon jwa ki pou pa rete sipèfisyèlman nan inikman nan selebrasyon, men selebrasyon an dwe tounen yon gaj, yon gaj de angajman ke yo pral pran, Pou wè kòman yo kapab transfòme sitiyasyon an nan fanmi yo, nan sosyete a, kote yo ye, nan travay, kèlkeswa, e ansanm pou nou wè kòman peyi sa a kapab viv Pak li a, paske peyi a bezwen Pak la. Yon mesaj espesyal nan moman fèt Pak lan pou tout kwayan e non kwayan e pou peyi Dayiti. Ebyen, mesaj ke n ap bay nan peyi Dayiti, se vrèman nou plonje nan tenèb mizè, ensekirite, chomaj, tou sa. Bondye li menm li sansib a sa, Bondye ap soufri devan mizè, soufrans, ensekirite, kidnapping, tout sa nou kapab wè kòm kriz ke peyi a ap travèse. Men se menm Bondye sa ki toujou alekout, ki konprann, ki tande e ki vle soti nou nan sitiyasyon sa. Men li pap sove nou san nou menm. Li bezwen kontribisyon pa nou. Bondye la, li te kreye nou san nou menm, men li pap sove nou san nou menm. Li bezwen kontribisyon nou, nou menm jounen jodi a. Se nou menm ki men Jezi, se nou menm ki pye l, se nou menm ki bouch li. An nou angaje nou ansanm pou nou kapab fè so kalitatif sa, travèse kite sitiyasyon sa, kriz entèminab sa ke nou ladan l lan, kriz kwonik sa, pou nou travèse vè yon lavi boujonnen, yon lavi ki ki vrèman ke tout ayisyen swaf, ke tout ayisyen bezwen. Se mo sa map kite avèy pou kretyen yo vrèman ankouraje ni non kretyen tout moun wè kòman istwa lavi nèg sa, nèg Nazarèt sa Jezi senp ki pa pran chemen vyolans, ki pa pran chemen kraze brize men ki pran chemen renmen e ki ranpòte laviktwa. Ki fidèl a sa. Ki fidèl a renmen ke li menm chemen renmen an ke l pran. M kwè bezwen gen yon fidelite nan sa yo ke n ap angaje nou pou nou ale a, pou nou pa kite nou devye nan wout, swa paske yo ofri nou lajan, swa paske yo ofri nou kèk ti avantaj, men nou rete fidèl pou nou fè veritab pasaj sa a Pou tankou nou wè gen de egzanp, egzanp Juda ki li menm pou tèt ti byen pèsonèl pa l, li trayi, li livre Jezi, e Jezi li menm pou tèt byen tout limanite, li livre tèt li, li pran lanmò a pou l kapab sove nou. Se sa m ap kite nou avè l. Mèsi, mèsi anpil. Bòn fèt Pak pou nou tout.